Well Bonjou e bonswa tout fanatik mwen koman nou ye mwen espere ke nou trè byen sa depan ki alè nap tande video sa ki se yo ti pa ti pa mwen rive mwen panse ke li enpotan jodi a sou pa ki kon fè sa ou menm ki ta bezwen antre sou platform bono kras media Ou gen posibilite pou kapab antre sou li jodi a ou menm ki gen chans pran chans ou paske yo toujou di tout sa wap fè se chans li ye ou pou antre sou li se pa peye wap peye se chans wap tante ou menm ki kapab antre byen si ke ou antre avèk klave ou nika sèl si ke ou pa gen klave ou nika si ou te gen klave ou nika ou te pèdi l ou kapab rekipere l epi yo kapab ba ou l depi ou sonje imèl ou ou kapab fè sa.

Pensionado de 100 mil pesos. Sa vle di ke moun pansyon yo, si yo kapab resevwa bono 100 mil sa, ou menm ki te bezwen nan bono klas medya, ki gen plis kòb la, ou sèlman vini nan sa, ou klik ladann. M panse ke nan swiv byen, gade videyo a an kòmansman jiska lafen. Si ou kapab benefisye, w ap pase. Men si ke ou pa kapab benefisye, ou p ap kapab pase. Tout moun eseye al tante chans nou Pou nou kapab antre pou nou wè. Ok. Ekzanp mwen menm m pral tante chans mwen. Ok. Nou derape. Ya. Nou derape. Nou moute. Nou moute. Nou moute. Ok. Nou pral pincha la kote ki di solisita e konsultal estado bono. Ok. Nou klik la dan.

Ok. Pandan ou vin nan initial session nan yo mande ou root, wap mete root ou. Ok. Ya. Ou mete root la epi ou ale ou bal nan continue. Ou bal nan continue. An swi byen pou nou wè si n kapab benefisye.

Klass imedya. Sa vle di ke la yo pa reponn mwen la. Sa vle di ke m gentan pa reyisit nan bono klass imedya sa a. Mwen pa ladann. Mwen pa ka resevwa 500 mil sa la. Sa vle di ke ou gen reklamasyon ou kapab reklame. Men pandan se tan ke pou m reklame sa a, fòk yo kapab reponn mwen kote ke yo di m apati de 19 m kapab reklame. La nou wè eseye men mwen pap kapab. Vini pou m re fè l pou m kapab. La sa se kòb la, kòb sa yon moun ki kapab patisipe ladann, ou patisipe l ap itil ou la. Nou swiv byen? Tout zanmi mwen yo ou menm ki kapab eseye eseye antre, se pa pou kòb, w ap antre sou platafòlma pou kapab enskri. Si w gen posibilite ou kapab. Men avan ke nou antre sou sa, yo pale de moun ki te an 2019 yo, k ap travay 2019 yo antre 2020. Men an tou lè ka, ou menm ou kapab pran chans lan. Pou wè, si ou pa peye pou kab antre sou platfòm nan. Ok? La nou brale reklame. Kòman ou kapab reklame la? Sa vle di ke m bal moutre nou sistèm nan kote ou kapab antre pou kapab reklame. An nou rekòmanse pou nou wè. Yo di w, presantal reklamo. Ok.

Ou met kote ou a la a, adrès ou, sa vle di ke sa a, se yon kouzen m, si m bezwen desann m kapab vin la a, mwen mete nimewo telefòn ni, m mete, m repete imèl li la a, li rete ko, li rete.

Ranpli w ap voye yon foto dokiman ou genyen an w ap voye l la a, kanè oubyen lòt bagay. Epi lè w fin la, w ap vini la kote ki di w konfima l, konfima l ou vin konfime l la epi ou voye l ale, ou voye l ale ou fè reklam nan deja. Egzanp, egzanp, n a swiv byen? Mwen vin la mwen mete nimewo telefòn. Mwen repete email la ki se pou kouzen m nan 23 34.

Nimewo telefòn li a m pa sonje n kapab mete pa m nan. Epi ou fè yon kòmantè.

Mwen fè kòmantè sa epi. Ou vin la kote yo mande w foto a. W ap seleksyone foto a. Epi. Se la w ap konfime l epi w voye l ale. Ok. Mwen espere ke nou tout konprann nou kapab eseye moute sou li pou nou al fè l. Nou menm ki pa t ko konnen nou wè la tout bagay yo mande nou la.